vin wè ou e pa nòmal. Map di dam sa ki poze kesyon an, pa bay tèt ou pwoblèm pou sa. Konn tèt ou. Depi ou konn tèt ou konn ki moun pou ye, ou gen 2 pitit, si ou son sèvant de Dye, ale dan la priyè. Se sa m ka di e sè Amy ap ajoute kèk bagay kanmenm, se ale dan la priyè si ou se sèvant de Dye paske solisyon sa se nan men Bondye li ye. Men, m ap di moun sa yo antrave. E, m ap di sa pou tout fi. Tout fi ki gen yon gason visye nan men w antrave. E tout gason ki gen yon fanm visye nan men w antrave. An nou pran oditris sa a. Bondye beni w. Dieu seul, Dieu seul. Wi, Bondye beni w.

An men fini, an nou fini avèk sa, epi n a retounen sou kesyon sa.
Wi, alò mwen menm, sa ke m ap di, m ap di ke se yon moun, mesye Anto se yon moun ki kòm ap mache avèk malè li anba pye l tou, paske menm manman l ak papa l, wi menm manman l avèk papa l pale, li pa tande, li antete a un tel pwen li di ke si manman la pa pral pèsiste li apral jwenn fi a nèt donk le plus.
Son moun ki pa onore manman l tou ki pa onore papa l. Ditou ditou se sa jisteman le plus souvan ou konn wè moun sa yo lè yo fè ti avanti yo bezwen an epi yo kase tèt zòtèy yo. Epi se lè sa yo konn ap retounen tankou yon animal blese. Donk se sa mwen wè ki ap pousuiv li la. Pou l ale jwenn fi an epi. To ou ta, to ou wè si l pa tande manman l a papa l, li pa tande madanm li, to ou ta li gen pou l regrèt pèt. Non men jisteman se sa m di w la, l ap rive yon kote l ap kase tèt zòtèy li epi li pral retounen tankou yon animal blese vin, lè sa a vin jwenn madanm nan ankò, w konprann? Donk, jan pastè Harry te di w lan, m prale nan menm sans lan tou pou m di w, ou pa gen anyen dotr a fè ke ale dan la priyè, rete devan Bondye, mande l gras, mande, sipliye li, paske jan nou t ap di w la la, nou pa konn kòman w te fè chwa a, nou pa konn kòman w te fè chwa a, èske se yon moun ou t annik kwè e d'un coup ou te ou te lanse w nan maryaj ansanm avèk li, oubyen èske se yon moun ke jenou te ba ou, nou pa konnen. Donk si se ton moun jenou ba ou ankò ou pli fasil al kote Bondye remèt li ka dil men moun kel te ba ou an men kounya men ki chemen li vle pran si se otreman ale dan la priyè mande Bondye gras li fèl vèsi se ou gentan marye deja ou gentan la ou pa gen otre choz ke ou kapab fè se mande Bondye poul ede ou nan sitiyasyon sa epi wap fini pa jwenn yon pòt de sòti men fòk ou ankouraje a demen Ou ka sou, wap, wap, wap gentan fon ti soufri an. Wap gentan fon bon soufri. Avan ou sòti ladann, nou oblije di w sa. Wap gentan soufri paske avan zye mesye sa ouvè pou l wè ke l ap fon movèz wout. Paske misye se yon òm ki trè trè trè trè chanèl. E ki trè trè materyalis paske òm de Dye yo lajan pa fè yo fè tenten. Moun k ap sèvi Bondye yo. Yo toujou vle mache dwat. E moun serye yo, lè yo gen yon ti diskisyon ap madanm yo tèt yo cho. Paske yo vle lapè. Fanm seryez lan tou, lè l gen yon ti pwoblèm ak mari l, tèt li cho. L ap chèche solisyon paske l bezwen lapè. Men si moun sa ou wè kounya li menm vle ale, donk yon moun ki nan yon ka konsa, ou antrave. Si w se yon sèvant de Dye, chèche Bondye. Wi ebyen nap pran nap tounen sou dezyèm pati kesyon sèvitè sa te poze an li di dezyèm pati kesyon li di èske si yon gason gen 24 an li ka marye ak yon moun swa nan karantèn li te di èske yo ka marye
si èske si yon gason èske gason ka marye ak yon moun nan nan 24 ans si gason la karantèn li menm. Ok
bon sa depan de sa depan de konsepsyon gason e fi a tou paske gen fi ki pa aksepte poul marye avèk yon nèg ki genyen 10 ans anplis li ta li ta toujou renmen yon nèg ki gen omwen 4 5 ans. Paske fi a ta renmen wè li menm ak mari l pou yo viv, pou yo fè 2 ti granmoun ansanm. Men, se yon bagay ki lèd lè w prezante yon kote ak mari w, epi lè moun gade mari w, yo wè mari w sanble a granpè w. Ou menm ou sanble a pitit pitit. Donk li lèd. Li lèd, nou pran nou pran oditè an, malerezman nou gentan ale. Se yon bagay ki trè lèd. E pandan m di w li trè lèd la, li lèd anpil. Men, gen anpil kote yo aksepte yo. Gen anpil kote nèg a gen bon, gen moun, gen gason ki milyonè, ki gen anpil lajan, gen 70 zan, epi k ap chèche yon fanm nan ventèn li pou l marye. Donk sa yo, yo egziste, men moun ap toujou di yo li anòmal. Li pa bon. E fòm map di, map di, map di, map di, map trè klè pou m di ke jan de bagay sa yo se koripsyon ke yo ye. Se koripsyon. Paske ou paka nan karantèn epi ou pral chwazi yon moun ki nan, ki nan 22, 23? Alò sa, mwen kwè, mwen kwè sa plizoumwen wi.

Wi bondye beni ou ka pale pifò pou nou silvouplè.
Nou salye w tou. Sweet koman ou rele? Ki kote wap tande nou? Frè kisa?

nan dwet fi a. Fi a pa vle nèg la bag la fin rantre humm mi kòmsi gen lè lè bag la fin rantre nan dwet yo li kòmsi nèg la gen twòp otorite sou yo gen twòp otorite sou yo sa di yon seri de mit ke paran yo te gade wè lè wap marye misye pa kite misye fin foure bag la nèt non pa kite fin foure bag la kòmsi si nèg la fin foure bag la nèt kòmsi son nèg la domine l e poutan pa gen anyen de seri de vrè nan bagay la e sa fè lè map marye moun yo m chase ke Si fi a pa aksepte nèg la fin mete bag la m poze w kesyon eske w renmen nèg la si w pa renmen nèg la la di sa kounya la map rele yon yon yon yon jij de pè lap vin fè konsta drese pwosè vèbal ke maryaj sa li anile ou konprann si w pa renmen paske nèg ap met bagy nan dwèt ou ou anpeche l mete l epi ou menm fi a menm pa gen pwoblèm pou l lonje dwèt pou l met bag la tout longè donk m lè gen anpil moun depi nan karantin m retire sa nan lespri yo. Ou pa, alò, ou imajine ou pral marye ak moun nan pou tout vi ou, epi pou bag la ou pa vle foure l. Wi. Donk, sa a menm. Donk, m pa konnen si se yon mit ki fè l pa vle mete menm koulè avèk mari l, paske nan, li kapab, li kapab se yon mit ki nan lespri li, yon bagay ke yo rakonte l, grann pa l, etsetera. Wi, paske li di konsa depi lè yo te renmen, si ti dam nan vin legliz la, l wè l gen menm koulè a. Menm koulè a. Li di, woy, se te ti te konnen l pa t mete l.

Bon ebyen kòm li diferan pa kite sa baw pwoblèm, pa kite sa domine ou, pa kite sa tou vini kòmsi vin mete pwoblèm nan relasyon an, bay vag ou konprann, bay vag se pa la fen di mond, bay vag ou konprann, bay vag sil pa vle mete yon koulè avèk ou, bay vag sèlman toujou bat pou mawe madanm ou bèl ou byen abiye poul janm ou toujou renmenl. Se sa. Bon. Gen lòt kesyon.
Wi, n ap pase nan lòt kesyon. Lòt kesyon ke nou genyen. Oditris oubyen oditè an di ke gen yon fanmi kote madanm nan se moun legliz. Mesye a pa konvèti. Yon jou li mande madanm lan pou l al nan bal avè l Sinon li pral ak yon lòt fi. Pou l pa pèdi mari l, madanm nan oblije ale. Se yon bal payen. Kisa n panse de sa? Humm m panse ke madanm nan manke konviksyon e gen de bagay nan lavi ou pa negosye yo. Donk la e kòmsi madanm nan fè chwa l tou? Wi li fè chwa l.
Donk se pou mete mari ou chita. Eksplike mari ou ki jan de moun ke w ye kounye a. Epi w di mari w konfesyon de fwa w pa pèmèt ke ou ale nan jan de bagay sila. Si mari w se yon moun ki respekte tèt li, menm si l pa konvèti, l ap dakò avèk ou, piske ou pa gen menm konfesyon de fwa avèk li, l ap respekte pozisyon spirityèl oubyen kwayans ou e li menm tou derespekte tèt li, li pa pral pran yon lòt fi pou al nan bal avè l. Men, si moun nan pa konvèti, ou pa ka anpeche moun nan ale nan bal. Gon moun? Fò nou pran li. 35 39. 35 39 Bondye beni w. Wi Bondye beni w. Wi Bondye beni w. Sa va 57. Dakò.
Ok.
Wi. Sou kesyon tap di non 5 to di a la. E Labib menm di n, lè de moun yo marye, fi a dwe obeyi avèk mari l. Men, Labib byen di, wi, men se selon Lesenyè. Amèn.
Se sa wi.
Li pa di obeyi avèk mari a paske tout sa mari a di ou fè l non, men li presize se selon Lesenyè, se selon sa Labib di.

Dam nan konn sa m santi pa sa ui. Dam nan son moun kèl poko detache a le mond. Exactement. Moun li tande madanm li mari an pral nan bal li ta renmen al danse. Li ta renmen al nan bal. Se bon Bondye pou li mari an vin fè l pwopozisyon sa a e mari an fè sanblan ke l ba l presyon sa a. Li tou mache ladan l. Paske.

E mwen di Bondye mèsi wi se tèlman enteresan m fèm rele anpil anpil m di m panse sa m pa touche m dèske m rele anpil anpil.
Pa gen pwoblèm.
Ok men yon bagay m ap di la a sa enterese m anpil sinon pou lè moun yo pou li ap envite moun lòt la nan e yon bagay ki li di Bibye pa ladann e li wè sa pa anyen la Ta renmenm ka tou m te mwatye e men gon frè nou pa menm legliz e nou nou pataje menm gou de koulè men li gon frè ki sanble avè li bon frè a se masolòj men kounya la se gon lòt zanmi vin mande pou frè a se sa nou yo sanble kounya la. Didye zanmi a ou ka pale santi men di tou lòt moun nan te vin mande pou frè a yon envitasyon li tap fè avèk frè a ou byen pou yon pwogram bal se nòmal paske li pa kretyen se nòmal li ka al nan lye sa men kounya lòt frè a menm ki te bò kote m nan kounya lè patnè a di on kat gen envitasyon de bal

Ayy dat mwen t konn konnen sak nan wazoo fò malgré li menm li gon job e li menm li pap rate job li a se ou t konnen ki sak nan wa mwen te gen emisyon paske emisyon paw se evanjeltize moun e pran ti moun nan la bòn chemen pou pran yon lòt fòm edikasyon e pou lavi e bondye te banm lesperyen se pawòl sa peche pa janm egzòte peche moun kap fè peche pa janm egzòte moun kap fè peche. Ade depi lap fè peche li pap tou peche a pa bon se manmanl lap toujou di peche a ooh sa pa anyen ooh men se ou menm ki konnen ou gen lespri Bondye nan ou e se ou pou enpoze yo pawòl m nan li a bon di nèg nan ou a ou ba li e pou konsèy plis la kounya zanmi an di di zanmi an ki kote bal la fèt si se lè matin men bal la.

Eske ou dakò renonse a tout lòt priyè? Humm wi a tout lòt priyè. Enben ou mwen fèmen nap nap reponn kesyon an.
Ok ok merci beaucoup. Merci anpil. Dakò e wi e sè Remy lè ou marye se yon angajman ou pran pou ou viv avèk moun nan e angajman sa sèl bagay ki ka kraze angajman sa se sèl lamò. Donk lè ou pran li Labib klè, ou dwe angaje w avèk yon sèl moun. Donk, lè w angaje w avèk yon sèl moun, ou pa ka angaje w avèk plizyè moun alafwa. E Bib lan di, Les deux deviendront une seule chair. Li pa di twa, li pa di kat, li pa di senk. Ou pa ka deveni une seule chair avèk plizyè pèsòn. Donk, se yon sèl pèsòn Bib la bay li. E sa k fè nou di yo nan angajman an? pou yo renonse a tout otre fanm sa di ke m pran angajman sa a sèlman a fi a oubyen m pran angajman sa a sèlman avèk gason an pou nou viv jiskaske lamò separe nou paske si nou se se se se yon angajman li ladan l angajman li gen yon aspè espirityèl li genyen ladan l tou yon aspè jiridik se kòmsi se yon sèman moun nan fè devan Dye devan paran li, devan zanmi, devan envite, ou di mwens m kapab di devan asanble a, devan pastè yo, ke l pran angajman pou lavi. Donk se sa k fè nou di l dwe renonse a tout otre homme oubyen renonse a tout otre femme. Malerezman, nou rive sou nan fen emisyon an. Donk, nou pa gen lechwa. Nou pa vle pran twòp minit sou lè lan, li detan senkè. Donk n ap priye pou nou kapab klotire. Sè Erlinda, ou priye pou nou. Senyè se Pè an, Jezikri, nou enbleman vin pwostène devan majeste ou aprèmidi an pou nou di ou mèsi lefèke nou te gen privilèj sa a ankò yon lòt dimanch pou nou te prezan dèyè mikwo Radyo Evanjelik Lavwa de Dye mwen menm avèk Pastè Ary avèk Bob ki la a ansanm avèk nou Senyè pou nou te prezante emisyon sa ak zanmi nou yo ki enpe partou ap tande nou atravè le mond antye senyè nou di w mèsi mèsi enfiniman paske ou panse avè nou e nou ap mande w tanpri pwochènman ou kapab ba nou plis pwovizyon Ou kapab ban nou plis Senyè Dye pawòl pou n pataje avèk zanmi nou yo. Nou di w mèsi ankò pou chak grenn moun ki te kite emisyon sa a rantre lakay yo jodi an. Mèsi e nou mande w pou kapab Senyè Dye ouvri davantaj Senyè Dye Toupuisan pòt pou emisyon sa a antre afenke Senyè Dye anpil fanmi va kapab jwenn kèlke choz Senyè Dye. E nou konnen gen anpil fanmi ke van Van mond lan ap sekwe men nou mande w tanpri pèmèt ke emisyon sa kapab kontribiye a ede anpil famiy ki te gentan Senyè Dye tonbe kote ke Senyè an separasyon e lòt ki te gentan sou le pwen pou yo separe famiy sa kapab ede e emisyon sa kapab ede yo famiy yo Senyè Dye a rekonstitiye yo a reprann wout lanmou. Senyè nou diw mèsi ankò yn fwa avèk nou nou t'en prions dans le nom de Jésus Christ à lui seul gloire l'honneur majesté au siècle des siècles amen amen. Amen donk nou rejwi e nou kontan pou nou te avèk ou nan emisyon L'heure de la famille e donk nap diw ou menm ki ta renmen wè emisyon sa ou kapab wè emisyon sa sou sou YouTube

français et.
Alors ou fin bay tout kont yo epi wap bay manman. Oui epi ou pale sou rev REV Jean REV Locha Remy ou pral tou sou REV Jean Harry Pierre ou abone se sa alors se 3 nou genyen pou le moman 3 kont sa yo e se map reponn ankò se REV. Loucha Remy, REV Jean André Pierre, epi Yoly Remy. E emisyon sa yo spesyalman wap jwenn li sou Yoly Remy. Pli rapid paske pam nan yon ti jan lan, telefòn mwen ekstrèmeman lan li pa gen kapasite pou nou download yo rapid, men wap jwenn yo pli rapid sou Yoly Remy. Men ou kapab abòne avèk nou tou le twa, e kòman w abòne sè Remy? Ou abòne ou alò ou ale sou youtube ou tape sa nou diw yo wap wè foto nou yon foto nou monte e wap peze kote ti kote wouj ou wè ki ekri sabòne a oubyen subscribe la sabòne oubyen subscribe wap wè lan li ekri an wouj wap pezel epi konsa lè w fini w pral nan ti klòch lan wap aktive ti klòch lan epi w pral kote ki ekri tout oubyen all. Epi wap peze li konsa chak fwa nou lage yon video wap kapab wèl yap voye notifikasyon pou ou youtube ap voye notifikasyon pou ou wap kapab wèl ebyen si ou pa wèl sa ou pase a ri nou di ankò mèsi a tout moun ki tap tande emisyon an ki tap ki pral gade emisyon an tou sou youtube ebyen nou di ou mèsi pwochen.